Emisyon sa nou pral koute a Legliz Katolik se lakay nou? Pa t ap rive posib san patisipasyon Reveran Pè Hans Alexandre ki te li pou nou entwodiksyon ak konklizyon istwa. Reveran Pè Yvelt Mondor Celestin ki te jwe wòl Scott k ap rakonte istwa a, enjenyè Jean Camille Lubin ki te jwe wòl Scott k ap pale e ki te patisipe nan bwitaj yo tou. Pascale Voltaire ki te jwe wòl Kimberly k ap rakonte istwa a, Eunice Charles ki te jwe wòl Kimberly k ap pale. Carl Junior Lafontant ki te li tout tèks biblik ki te site nan epizòd yo. Anloumarche Bright ki li menm te jwe wòl tout lòt pèsonaj gason ki te parèt nan epizòd yo. Elvire Lafontant Bright ki te li pou nou tout prezantasyon avan epizòd yo.

Enjenyè Kenrick Pierre ki te responsab miksaj yo. Koral JSC, sa vle di Jeunes du Sacré-Cœur, pou patisipasyon yo nan mete vwa sou chan tèm nan. Mèsi a Miss Pauline Augustin ki depi nan kòmansman te ba nou sipò li. Mèsi a Madam Rose Marie Jacques. ki te fè tradiksyon kreyòl ak kowòdinasyon bèl pwojè sa a. Nan legliz Ròm nan, se lakay nou nou ye, nou alèz. Chemen nou fè pou nou vin katolik. Tou sa a vle di, legliz katolik se lakay nou. Legliz katolik se lakay nou se yon feyton ki chita sou yon istwa ki vre. Se lavi yon jèn Ameriken ki rele Scott. Li fèt nan legliz pwotestan epi li te vin kontan antre nan legliz katolik. Li vin konprann legliz katolik se lakay li. Feyton sa vle pataje avè nou enfòmasyon nou jwenn nan liv Scott ak Kimberly te ekri a. Tit liv la an kreyòl se, Ròm se lakay nou, nou ye, nou alèz. Chemen nou fè pou nou vin katolik.
Se te nan lane 1982. Te gen de jènjan ki t ap etidye nan seminè teyoloji Kolèj Gordon Conwell ki nan lavil Hamilton, Massachusetts, Ozetazini. Kolèj sa a gen tout yon istwa. Nan fondasyon l nou jwenn de pastè pwotestan batis, youn se Adoniram J. Gordon, lòt la se Russell Cornwell. Yo chak te gen kolèj pa yo, youn te fonde an 1888, lòt la te fonde an 1889. Men 2 kolèj sa yo te vin fè yon sèl nan lane 1969. Predikatè pwotestan Billy Graham, ki te popilè anpil nan epòk sa a, se sou enfliyans li 2 kolèj sa yo te vin fonn pou yo tounen yon sèl ki pote non Seminè Tewoloji Gordon Conwell. Seminè sa a se youn nan pi gwo ak pi bon seminè Ozetazini Kote yo fòme moun ki gen vokasyon pou yo vin pastè oswa layik pwotestan konsekan nan lafwa yo ak nan temwanyaj lavi yo. Men kèk gwo nèg save ki te pase nan seminè sa a, Timothy G. Keller, Timothy Tennent, Mark Dever, John Jefferson Davis, Robert Godfrey, San nou pa bliye gran nègès sa yo rele Diana Butler. Konsa, nan lane 1982, te gen 2 etidyan nan seminè sa yo te rele Marcus Gordy ak Scott Hahn. Lè yo te fin gen diplòm yo, yo te kite seminè a pou yo al sèvi kòm pastè nan legliz pa yo. Kèk ane pita, yon jou, Marcus Gordy li yon afich kote yo te anonse Scott Hahn pral bay yon konferans nan yon legliz katolik. Marcus di nan kè l, Men, se pa Scott mwen te konnen an. Jan Scott te pran oserye sa yo te montre l nan seminè a, jan l te yon gwo fanatik Maten Litè, jan l pa t janm vle pran kontak ak moun ki katolik, Men, ki jan Scott fè aksepte al bay yon konferans nan yon legliz katolik? Sa te boulvèse l. Li di, Se pa posib! Se pa vre! Pou l te sèten toutbonvre, li te deside al nan konferans lan. Se konsa Marcus Grody ale. Li antre nan legliz kote yo t ap bay konferans lan. Se premye fwa li te antre nan yon legliz katolik. Li te jennen, li te anbarase. Lè konferans lan kòmanse, li wè se Scott tout bon vre. Sèl diferans, lè Scott te nan seminè a, li pa t gen moustach. Kounye a, li gen yon moustach. Epi, sa ki estomake Marcus grodi nèt, se lè li wè Scott kòmanse konferans lan ak yon siy lakwa. Li tande tout konferans lan kote Scott ap di kijan pou Dimanch Pak 1986 li te konvèti Katolik. Epi avèk Bib la nan men l, li bay yon kantite eksplikasyon sou sa Legliz Katolik ap montre nan zafè lafwa ak konpòtman. Lè konferans lan fini, Marcus Groddy al salye Scott Hahn. Kounye a se Scott ki sezi. Li di, Marcus, se ou m wè isit la? Pawòl mwen sot di yo pa fè w bouche zòrèy ou? Se yon twoke souvni ak lide ant de ansyen kòlèg yo. Scott fè l jwenn yon kasèt kote li rakonte konvèsyon l. Li ba l tit yon liv li konseye l li. Liv sa a se Katolik ak Fondamantalis. Se yon liv Karl Keating te ekri e ki ede yon moun dekouvri baz solid sa Legliz Katolik ap montre yo genyen. Marcus Gaudy tounen lakay li. Li pran fè rechèch, li fouye, li lapriyè, li fè anpil chita tande ak divès moun, sitou ak madanm li Marie-Line. Jou ki te 20 desanm 1992, Marcus Gaudy te konvèti katolik ansanm ak madanm li Marie-Line ak 2 pitit gason l. Yon lane apre konvèsyon Marcus Gaudy, kidonk nan lane 1993, Scott Hahn te ekri yon liv ansanm ak madanm li Kimberley sou konvèsyon yo. Tit liv sa a ann anglè se Home, Sweet Home. Si nou ta vle mete l an kreyòl, men sa nou ta di, Nan legliz Wòm nan se lakay nou nou ye. nou alèz. Chemen nou fè pou nou vin katolik. Tit liv sa a te tèlman fè efè sou Marcus Grody, kèk ane apre, li te fonde yon asosyasyon e li te ba l pote non sa a, Coming Home Network International. Sa vle di, Nou se yon bann ki rive lakay nou. Asosyasyon an gen yon revi ki parèt chak mwa. Ladan l, nou wè se pa sèlman Scott Hahn ak Kimberly, ni Marcus Grody ak Marilyn, men se yon pakèt lòt ankò nan peyi Lèzetazini, ni pastè, layik, pwotestan konsekan ki vin katolik ou ki nan wout pou yo vin katolik. Pwogram radyo sa a vle pataje avèk nou enfòmasyon nou jwenn nan revi Marcus Groddy a. N ap kòmanse ak konvèsyon Scott Hahn epi madanm li Kimberly. Revi a pale sou yo se vre, men nou pral pran enfòmasyon an an dirèk nan liv yo te ekri a. Nou fè w sonje kijan nou te mete ti liv sa an kreyòl, Wòm se lakay nou, nou alèz. Chemen nou fè pou n vin katolik. Apre temwanyaj Scott ak Kimberly, gen anpil lòt toujou nou vle pataje avèk nou. Mwen swete tout moun ki ap koute pwogram lan pou yo byen koute l.
Mezanmi, Istwa nou pral rakonte nou la a, se istwa de jèn Ameriken, yon jènjan ak yon jènfi ki te fèt nan fanmi pwotestan. Yo te pwofonde nan lafwa ak nan koutim pwotestan, dapre sa yo montre nan legliz presbiteryen yo. Yon jou, yo vin li kèk dokiman legliz katolik e se ladan yo yo te kòmanse dekouvri kèk verite yo t ap chèche. Se konsa, yo te kontinye fè rechèch jous yo rive konprann yo lwen laverite toujou. E se nan Legliz Katolik yo te jwenn laverite yo t ap chèche a. Yo te ekri yon liv sou bèl eksperyans sa a. Tit liv la ann anglè se Rome, Sweet Home, Our Journey to Catholicism, an fransè se Kòman nou sòm arive che nou, an kreyòl ayisyen se Wòm se lakay nou nou ye nou alèz, chemen nou fè pou nou vin katolik. Sa vle di yo pa t janm lakay yo, yo te deyò toujou. Se lè yo vin katolik yo santi yo lakay yo tout bon vre. Men anvan, nou vle fè nou sonje 2 moun ki te viv eksperyans sa a, di nou se yon vwayaj ki pa t fasil pou yo. Yo te jwenn anpil difikilte anvan yo te rive lakay yo. Men favè Bondye te ba yo fòs ak mwayen pou yo fè wout la jous yo rive lakay yo. Ann koute istwa sa a. Vin pran chèz ou, chita, vin tande. Nou pral koute sa Scott ak Kimberly pral di nou sou elevasyon paran yo te ba yo depi yo te timoun jis yo vin tounen patizan Kris la nèt ale. Fanmi Scott te konn al legliz paske fò moun al legliz pou rankontre moun. Scott te vire do bay legliz. Se te yon jèn gason ki te fouge, ki pa t pè anyen, li te menm rive gen pwoblèm ak lajistis. Se apre sa li vin pran konsyans, epi deside teke fren l pou lavi l pa chavire. Li vin chanje pwogram epi pran etid li oserye. Se konsa li vin rankontre yon seri moun ki pèmèt lavi l pran yon lòt direksyon. Ann koute l rakonte lavi l depi ti bebe rive nan moman li rankontre Kris la.
Mwen se dènye nan twa pitit fanmi Ann lan. Manman m rele Molilou epi papa m se Frèd Ann. Mwen batize nan legliz Presbiteryen. Pou di vre, fanmi m ofisyèlman te pwotestan, legliz ak relijyon pa t gen anpil plas, se te pi plis pou lasosyete, se pa t yon kesyon lafwa. Dènye fwa m ale legliz nou an, pastè a t ap preche epi li deklare Li pa t sèten si manman Jezi te rete vyèj apre Jezi fin fèt, ni si Jezi te leve byen vivan apre lanmò l.
I was not sure Mary, Jesus mother, remained virgin after giving birth to Jesus.

Alelouya amen.
Lè m fin tande sa, mwen leve kanpe nan mitan prèch la epi m soti legliz la. Sa m t ap panse nan moman sa a se, Si yon pastè pa sèten ak baz lafwa li, fò li konsekan. Li pa dwe kanpe ap pale degrenn gòch sou sa l ap montre moun yo nan legliz la. Mwen t ap reflechi tou, poukisa misye pa jis demisyone nan sèvis li nan legliz presbiteryen an pou l al jwenn moun ki gen menm kwayans ak li? Nan epòk sa a, tout sa m t ap fè, mwen te fè l nètale ak anpil foug, kit li pa bon, kit li bon. Menm jan ak tout lòt ti jènjan laj mwen, mwen te vire do bay legliz. Mwen te vle jwi lavi m nètalkole. Konsa, san pèdi tan, mwen vin tonbe nan yon chay pwoblèm, Mwen t tounen yon kat make yo trennenm devan tribinal kòm jenn atoufè lè yo kondanem pou yon lane prizon akoz yon seri zak mwen sètoblije fèmen zèl mwen teke frèm se konsa mwen rive soti apre 6 mwa pwobasyon sèlman. Ak tou sa, mwen pa t wè lavi m menm jan ak bon zanmi m Dave, paske mwen te sispèk jis kibò tout antrav sa yo kapab trennen m. Mwen te wè aklè fò m chanje konpèt Mwen te wè aklè fò m chanje konpòtman m. Lavi m te sou wout chavire tèt anba, epi a tout vitès san m pa t kapab frennen l. Mwen te remake Dave pa t gen konviksyon. Li te katolik. Men, lè yon jou li kanpe ap vante tèt li dèske li bay yon pè manti nan konfesyon, pou mwen se te yon move zak ki pa t gen parèy. Se te yon veritab ipokrit. Yon sèl repons mwen te jwenn pou li se, Dave, Se pa ti kontan m kontan mwen p ap janm gen pou konfese peche m bay yon pè. Lè m rive nan premye ane lekòl segondè, Bondye fè m rankontre yon etidyan nan inivèsite a, non li se Jak. Jak te animatè nan gwoup Lavijèn, yon sèvis layik Legliz la te kreye pou preche levanjil pou yon seri jèn rebèl, timoun ki pa t annafè ak Legliz, tankou zanmi m yo epi mwen menm tou. Jak vin bon zanmi m. Relasyon sa a te enpòtan anpil pou mwen. Li te konn pase tan avè nou sou lakou lekòl la, bay blag, epi apre sa, ban nou woulib ale lakay nou nan kamyonèt li a. Lè l vin konnen m byen, Jak envite m nan reyinyon gwoup Lavijèn. Repons mwen se te, Mèsi anpil, non mèsi! Mwen pa t anvi al nan okenn reyinyon sou relijyon, menmsi se pa t nan yon legliz li t ap fèt. Alòs, Jak di m Kati ap la. Li te konnen sèten mwen t ap koze ak Kati nan moman sa a. Mwen di l oke, m a wè sa. Apre sa, li anonse m gen youn nan pi gwo gitaris nan vil Pittsburgh yo rele Walt k ap la tou. Li abitye jwe mizik nan reyinyon epi rete apresa pou pale mizik. Epitou jwe kèk moso gita ak jèn ki enterese sou sa tou. Jacques te dekouvri ane sa a, Tout sa ki konekte ak gita te enpòtan pou mwen. Gita te ranplase tout foli m te konn fè anvan yo. Konsa, mwen te jwenn yon bon eskiz pou bay zanmi m yo pou al nan reyinyon gwoup Lavi Jèn yo. Mwen te ale, mwen chita pale ak Katty yon bon bout tan. Mwen jwe gita ak Wal ki se yon gitaris san parèy. Li te ban m de twa leson sou jwe gita. Mwen tounen ankò nan wikenn apre a epi kontinye ale pandan lòt ankò. Chak semèn, Jak te fè yon koze sou yon istwa nan Levanjil la, sou jan Jezi te fèt. Apre sa, li poze kesyon sou fondal natal Levanjil la tankou. Nou se pechè k ap chèche delivrans. Jezi mouri sou kwa a pou peye peche nou yo. Se pou nou chwazi l pou Mèt e Sovè pèsonèl nou pou n ka sove. Paske delivrans lan pa otomatik, Mwen te konn koute konsa konsa, sa pa t di m plis pase sa. Yon mwa apre, Jak envite m nan yon retrèt. Repons mwen se te, Non mèsi, mwen gen lòt pwogram. Li kouri di m Kati ap la tou, pandan tout wikenn lan. Gason entèlijan sa! Lè m tande sa, tout lòt pwojè m yo bwè dlo, mwen deside al nan retrèt la. Predikatè retrèt la te fè yon diskou dirèk ak anpil chalè sou levanjil la. Premye swa a li te pale konsa. Fikse kwa a. Si w pran peche w yo pou zak konsa konsa ki pa gen konsekans, egzamine kwa a byen. Klere je yo byen sou li pandan yon bon bout tan. Sa te fè m pran konsyans pou lapremyè fwa se pou peye peche m yo tout bon vre yo te kloure Jezi sou kwa a. Nan demen swa, li pran yon lòt egzanp ki souke nou anpil. Si w ta anvi pran lanmou Bondye a pou yon santiman konsa konsa ki pa gen konsekans, fikse kwa a byen yon lòt fwa ankò. Se paske Bondye renmen nou ki fè l voye Pitit li a mouri pou nou sou kwa a. Anvan sa, mwen te toujou panse lanmou Bondye te sèlman yon zafè santiman. Mwen vin dekouvri kwa a pa t gen anyen pou wè ak santiman, se te soufrans li ye. Alafen, predikatè a envite nou pran angajman ak Kris la. Mwen te wè anpil nan ti mesye bò kote m yo vanse, men mwen pa t ale. Mwen t ap reflechi, 'Mwen pa dwe kite emosyon jwe nan may mwen. Mwen deside fò m tann. Si tout sa nou wè aswè a se laverite, l ap toujou rete laverite menm apre yon mwa fin pase. Se konsa, mwen retounen lakay mwen epi voye desizyon pou angaje lavi m ak Kris la pou yon lòt lè. Pandan retrèt sa a, mwen te achte de liv. Apre yon mwa, mwen te gentan li tout liv Paul Little la ki rele Konnen Poukisa w Kwè, epitou yon gwo pati nan liv Lewis ki rele Krisyanis la Senp. Nan liv sa a, mwen jwenn repons pou yon pakèt kesyon mwen t ap poze tèt mwen sou evolisyon, egzistans Bondye, Posibilite pou mirak fèt, leve vivan Jezikri si nou ka fye Bib la epi pakèt lòt ankò. Lè m fin li yo nan zòn dezè dimaten, mwen te etèn limyè, pran pozisyon dòmi epi lapriyè konsa. Jezi, mwen se yon pechè, mwen kwè ou mouri pou delivre m. Mwen deside viv pou ou apati jodi a.
Epi m al dòmi.
Emisyon sa a nou sot koute a Legliz Katolik se lakay nou. Pa t ap rive posib San patisipasyon Reveran Pè Hans Alexandre ki te li pou nou entwodiksyon ak konklizyon istwa a. Reveran Pè Yvelt Mondor Celestin ki te jwe wòl Scott k ap rakonte istwa a. Enjenyè Jean Camille Lubin ki te jwe wòl Scott k ap pale. e ki te patisipe nan bwitaj yo tou. Pascale Voltaire, ki te jwe wòl Kimberly k ap rakonte istwa. Eunice Charles, ki te jwe wòl Kimberly k ap pale. Carl Junior Lafontant, ki te li tout tèks biblik ki te site nan epizòd yo. An Lourmange Bright, ki li menm te jwe wòl tout lòt pèsonaj gason ki te parèt nan epizòd yo. Elvire Lafontant Bright, ki te li pou nou tout prezantasyon avan epizòd yo. N ap di yon gwo mèsi a Maestro Glyphorne Marcelin ki te fè konpozisyon mizikal chantèm nan.

Mèsi a Miss Pauline Augustin ki depi nan kòmansman te ba nou sipò li. Mèsi a Madam Rose Marie Jacques ki te fè tradiksyon kreyòl ak kowòdinasyon bèl pwojè sa.
Nan legliz Ròm nan, se lakay nou nou ye, nou alèz. Chemen nou fè pou nou vin katolik. Tou sa vle di, legliz katolik se lakay nou. Legliz katolik se lakay nou se yon feyton ki chita sou yon istwa ki vre. Se lavi yon jèn ameriken ki rele Scott. Li fèt nan legliz pwotestan epi li te vin kontan antre nan legliz katolik. Li vin konprann legliz katolik se lakay li. Feyton sa vle pataje avè nou enfòmasyon nou jwenn nan liv Scott ak Kimberly te ekri a. Tit liv la an kreyòl se Ròm se lakay nou nou ye, nou alèz. Chemen nou fè pou nou vin katolik. Rete branche! Rete branche! Feyton sa, Legliz katolik se lakay nou! L ap kòmanse pase apati madi a nevè nan aswè e l ap repase jedi a nevè nan aswè. Rete branche! Rete branche! Legliz Katolik se lakay nou!